Bonswa tout moun, kòman nou ye? Jodi a mwen pral kontinye fè ti seri de de ti video m fè prèske chak semèn pou m pale de on sijè divè ke se swa nan sijè sosyal, ke se swa nan nan politik, ke se swa nan nan aktivite kiltirèl k ap pase nan nan nan nan nan Etchyma la. E jodi a mwen limen kamera mwen pou mwen pale de de zile a. M te dwe touswit apre sòti albòm Zile a fè on ti videyo kote mwen ap analize kalite albòm nan, gade tèks yo ansanm avè nou, gade aranjman yo, gade liy melodik Zile a, gade eleman idantitè Zile a. jan mwen abityèlman fè l pou gwoup ak atis k ap sòti albòm nan endistri a. Men, malerezman, pou yon rezon ou yon lòt, m pa t gen tan pou m te fè ti videyo sa a. E, erezman, ondirè zile a te espere mwen tann yon gad pwemè yo Kanada e pou m te plis mwen vin pale de yo. E avan m pale de de zile a, kite m fè yon mizan kontèks rapid pou nou. Alò, gen plis pase 30 lane nan anndan endistri mizikal ayisyen an, sa nou rele HMI la, kote pa genyen fanm k ap lid mache a, kote ou pa jwenn fanm odevan de la sèn. kote ou pa jwenn fanm ki ap mennen on benn. E mwen vle wete chapo mwen pou Rutshelle Guillaume, paske se Rutshelle Guillaume ki pyone bagay sa a, kote fanm kapab gen benn, kote fanm kapab lib nan etchema la, kote fanm kapab konstui yon lòt eleman anndan endistri mizikal ayisyen an, ki otrefwa te on ti kras trè difisil. Paske nou nou nou menm ayisyen nou nou nou dwe tradisyon nan kestyon zafè mizik konpa nan Etchyma la rezève li ak yon ekip band gason. Alò ase souvan li li pa sòti sèlman sou responsablite nou menm kòm konsomatè men se se se sitou moun ki ap depanse pou fè djaz yo. Pa egzanp, pou mete yon djaz sou pye, ou bezwen dabò yon moun ki gen yon lajan nan men li, ki rele tèt li manadjè, ki deside envesti 100 mil dola, depi byen avan djaz la sou pye, kote pou lwe lokal pou repetisyon, pou achte enstriman, Si nan rekritman mizisyen si gen mizisyen ki mande avans pou kòmanse bay avans payment nan sèten ka. Donk ou bezwen yon moun ki gen lajan. Ase souvan moun ki gen lajan sa yo pa envesti nan pwojè mizikal fanm. Se sitou nan pwojè mizikal gason yo envesti. Sou baz sa gen plizyè lane depi se te toujou gason. Britsoukou Richard Guillaume pral parèt e swit avèk rupture li avèk Roody Roodboy e Rutshelle pral plis ou mwen prezante nou yon fanm bokou plis endepandant, yon fanm ki gon karaktè revolisyonè nan jan li pral bay tèt li. trajektwa li pral bay tèt li e li pral kreye RJ Band e depi lò nou pral wè siksesyon an yon ekip fanm vini aprè l nou pral jwenn Darline Desca Misty Jean nou pa ka di Misty Jean paske Misty Jean te la avan Rutshelle wi men Misty Jean pa 1 konsistan 2 li pa kreye yon band kote li ap lead yon band m pa twòp ta ka di Mes ti zame se sitou Daniel Desca, Rutshelle Guillaume, Felicia Ross e kounya nou pral genyen Anie Alerte. Alò m pa di Bedjine se paske Bedjine akonpanye ak K-Dilak donk moun sa yo nan on lòt kategori pou kont yo. M pa ajoute Bedjine paske Bedjine li menm li akonpanye ak K-Dilak. E mentnan nou pral genyen Annie Alerte. Annie Alerte ki pase de prezantasyon, soti nan Digicel Stars, rantre lekòl pou aprann mizik, aprann teknik vokal, konn chante, chantez pwofesyonèl, patisipe sou yon ekip gwo sèn ak gwo djaz anndan endistri a pami yo nou kapab di klas, nou kapab di Tabou Combo e a chak fwa Anie Alerte patisipe nan gwo sèn sa yo, li toujou byen reprezante e tout moun toujou bat bravo pou Anie Alerte. Donk sou baz sa, Anie Alerte, tout moun konnen potansyalite li. Men akouche yon ide, akouche yon pwojè ki rele Zile, Okenn moun pot ko wè Anie Alerte sou facette kap lead on band, ap gen on band kap mache. E nan grèd premye yo ki te fèt Canada akonpanye de fòmasyon mizikal Klass, Anie Alerte, Zile montre ke yap freye on chemen nan endistri a kote si yo rete. konsa, si yo travay pi plis pou plizoumwen ajanse kèk bagay ki merite ajanse, chanje kèk bagay ki merite chanje, ajoute kèk bagay ki merite ajoute, e sitou kenbe lide, enèji ke m t ap gade yo sou sèn nan, ane alè, kenbe kapasite sa ou te toujou genyen pou konn chante, chante byen an. Donk, m panse zile a se pral yon fòmasyon mizikal ki pral bay anpil, anpil. anpil anpil pwoblèm paske map gade mesye dam yo nan nan nan gèt pwomè yo se te yon bagay ekstraòdinè anpil enèji anpil amonizasyon anpil òkestrasyon gen vokal gen plizoumwen yon koezyon antre mesye dam yo paske de moun ki ki pa gen twò lontan ap jwe ansanm men ou santi ke gon gon plizoumwen alchimi ki ki degaje antre yo Ee sa se yon bon sansasyon, sa se yon bon nòt, sa se yon bon lanse pou zile a. M ap konseye Annie Alerte kenbe la, pa lage. Wout la pa fasil paske kenbe yon djaz kòm fanm anndan endistri mizikal ayisyen an li pa bagay fasil. Ou kapab mande Rutshelle Guillaume, l ap di w se yon batay ojou le jou. Se yon batay chak maten, chak midi, chak wikèn. Donk fòk ou gen volonte avanse pou avanse. Kote gen de gwo evènman, ou prèske ap batay pou w egziste. Gen de fèt tradisyonèl, ou prèske ap batay pou w toujou la. Donk sou baz sa a, li mande anpil disiplin, anpil anpil disiplin, anpil travay, anpil ponktyalite, anpil repetisyon, E sètènman depi nou aplike sa yo mesye dam nou prale pi douvan. Respè pou nou.